Hello hello hello Bonswa tout moun kòman nou ye Kijan nou pase ti jou ke nou pa pale yo Mwen espere ke tout bagay ale byen Menm si pwoblèm yo la vivisitid yo la men nou konnen ke avèk gras Bondye Nou ap kontinye milite, paske dèke Jezi nan bak lan, okenn tanpèt pap bwote nou ale. Nou pote yon nouvèl videyo pou w maten an, e sijè ke nou ap pataje pandan kèlke minit se, Jete vo filè de lotre kote de la barque. Jete vo filè de lotre kote de la barque. Nou tire sijè sa ke nou vle pataje avèk nou pandan kèlke minit nan de pasaj. Premye pasaj lan se nan Jan 21, vèsè premye a 6, e dezyèm pasaj lan se nan Lik 5, vèsè premye a 5. Nan Jan 21 vèsè premye a 6 se istwa de Jezikri. Donk nou konnen ke Jezikri li te mouri, li resisite, e lè l te resisite avan ke li te retounen al jwenn Papa Selès li, li te fè plizyè disip wè l e li te fè aparisyon l a plizyè repriz. Nan Jan 21, se, istwa lan se pandan twazyèm fwa ke Jezi t ap fè ke disip yo wè li, epi mirak sa te fèt. Istwa lan rakonte nou, la parole de Dieu rapporte nou ke Jezi li te sou rivaj lan, sou lak Tiberiad, e ke nan maten, li te sou rivaj la, men dan lanwi, avan maten sa, te genyen Simon Pyè, avèk plizyè lòt disip tankou Natanayèl, te genyen Toma la, te gen les fils de Zébédée, te gen plizyè lòt disip ki te la, e ke Pyè di, Ban m al peche. Nou konnen ke Pierre li se te pechè de pwason. E lè Pierre di li prale peche, epi lòt disip parèy li yo di konsa, nou prale avèk ou. E ke yo pase tout nwit lan, yo pa atrape on grenn pwason. E lè yo leve nan maten, yo wè on nonm sou rivaj lan, men yo pa t konnen si se te Jezi. Epi Jezi di, Mesye, nou pa gen anyen pou manje la? Epi mesye yo di, Non. Epi, Jezi di mesye yo, Jete filè nou sou bò dwat bak lan. San tèt di, san redi, yo jis obeyi, yo jete filè a. E lapawòl de Dye rapòte nou ke yo ranmase yon pil pwason, gwo pwason, anviwon sansenkant twa gwo pwason. E filè a te plen, plen, plen. Nan dezyèm pasaj ke nou ap konsidere a se Lik 5, vèsè premye a 5, kote ke nou, listwa rapòte nou ke Jezikri, Li te bò, Li te bò rivaj lan, epi Li te di Simon Pyè ankò, men lè sa a Jezi potko mouri, Li te di Simon Pyè li te monte nan bak Simon Pyè te ladan paske se te moman ke yo ta pral pèche. Epi Simon, Jezi di Simon Pyè, Avans an plèn o, oubyen avanse an o pwofond, avanse pi devan. Epi Jezi di Pyè, Jete filè w lan. Zye Pyè fon ti retisans, li di, A Senyè, nou pase tout nwit lan nou pa pran anyen serye, nou pa pèche ditou. Men Pyè di, Sur ta parole, n ap jete filè a. E vrèman, lè Pyè te obeyi, li jete filè a, li te pran pil pwason opwen ou li te rele lòt konpayon l yo, mesye k te nan lòt bak yo vin ede l bwote pwason tèlman l te ranmase pwason. Nou pran 2 pasaj sa yo paske se 2 pasaj sa yo dan lè Zevanjil, donk dan Matye, Mark, Lik e Jan ki rapòte nou 2 pèch mirakilez. 2 pèch kote se toujou avèk menm pèsonaj santral lan ki se Pyè, Simon Pyè avèk Jezi. Men pasaj nou ap sitou konsidere an se nan Jan 21. kote ke Jezi di mesye yo, Jete filè nou nan sou lòt bò bak lan. Kisa nou ap tire de la? Ki enpòtans sa gen pou nou menm nan lavi nou jodi a? Simon Pyè ak tout lòt disip yo, yo se te de pechè, donk se mesye yo ki te konn a ki lè pou yo ale sou lanmè a, sou ki bò pou yo jete pwason, ki bò, tout sa pou yo fè nèt, yo te konnen l. Men jou sa a, nan nuit sa a, yo pase tout nuit lan, yo pa pran menm on grenn pwason. Epi Jezi sèlman pa, parèt, li di, Jete filè a sou lòt bò bark lan. E vrèman, yo te ranmase yon pil pwason. Filè sa a, nan lavi pa nou, li ka reprezante anpil bagay. La Jezi entansyonèlman. Li kite istwa sa pou nou menm, pou nou kapab konnen ke pou n ka fè yon diferans antre lè n ap fè efò pa nou avèk lè n ap fè efò avèk Bondye. Souvan, nan plizyè sijè, plizyè domèn nan lavi nou, Gen de bagay lè nou ap regle yo, nou vrèman regle yo, nou pran dè desizyon de pa nou menm pou nou kapab fè yon seri de bagay, nou pran dè desizyon pou lavi pwofesyonèl nou, nou di konsa ke n ap pran tèl lajan ou byen nan peyi nou nou abitye avèk sa, n ap pran ponya epi nou ap ouvè yon biznis, n ap ouvè yon bagay kèlkonk ou byen nou deside ke piske nou fini a fak, nou fin aprann yon bagay, Nou deside nou prale depoze CV yon kote, nou pral travay yon kote, e tou sa, nou fè de zefò, nou kreye de strateji, si sa pa mache nou itilize sa, nou frape tèl pòt, nou fè tout sa nou konnen avèk tout kè nou, avèk tout fòs nou, avèk tout senserite nou. Dèfwa menm nan vi de koup nou, nou rive nan yon laj nou di ok nou vle gen yon fanm oubyen yon mari pou n kapab fè dènye jou nou yo, Epi nou di ok men tèl kritè, tèl kritè nou bezwen pou nou gen yon fi, pou yon gason etsetera, dèfwa nou menm rive nou fiyanse, nou marye tou sa epi lè nou gade dèfwa nou wè ke bagay yo pa ale jan ke nou te vlel lan, lè sa sa fè nou reflechi e dèfwa menm nan ministè nou, nan tout domèn nan lavi nou. Dèfwa nou konn pran dè desizyon de pa nou menm. Nou itilize tout strateji posib, nou fè tout efò ke nou kapab, men lè nou gade anyen pa mache. Dèfwa okontrè, bagay yo konn vin pi mal. Nou konn mande sa kap pase? Kisa kap pase? Men nou bliye yon grenn bagay. Apotre Pòl te di nou nan 1 Korentyen 6 vèsè 19

Se ke pe enpòt strateji ke nou vle itilize, pe enpòt sa ke nou vle regle ak tout fòs nou, tout enèji nou, avèk tout kè nou, yo p ap avanse paske nou pa mèt tèt nou. Jezikri, nou pa dwe aksepte Jezikri nan lavi nou inikman antanke Sovè. Kote ke nou dakò Jezi te vin mouri, li resisite, li sove nou tou sa, nou di nou lib, nou pa esklav peche ankò, sa se yonn. La nou aksepte Jezi Kri kòm sovè, men de notre kote fòk nou aksepte Jezi Kri kòm Senyè nan lavi nou, kòm Mèt nan lavi nou, e lè sa an piske nou gen yon Mèt, nou konnen ke nou pa gen dwa a fè nenpòte kwa. ak lavi nou. Pwi se menm jan avèk yon moun ki lakay li epi ki gen yon fanm de menaj, fanm de menaj lan pa ka leve nan maten pou l deside de ki nouriti li vle fè nan kay lan. Non, li ap vini kote responsab yo pou l di, wi li konnen ke li dwe fè manje, men li konnen ke l pa ka fè nenpòte kwa e se sa k fè l ap vin kote responsab kay lan l ap di kisa pou m fè maten an. Se menm jan nan lavi nou. Piske nou konnen ke nou gen yon Senyè, nou gen yon Mèt ki se Jezikri, nou konnen ke nou pa ka fè nenpòt bagay ak lavi nou. Nou pa ka antreprandr nenpòtekwa, deside antreprandr nenpòtekwa san ke nou pa konsilte Bondye. Entansyonèlman, Jezi kite egzanp sa pou nou menm kretyen de no jou, pou nou ka fè ladiferans antre lè n ap fè efò pa nou, Avèk lè na fè efò avèk Bondye. Lè na fè efò pa nou, nap regle koze pa nou. Men lè na fè des efforts par la foi, lè sa nap regle bagay serye, lè sa nap reyisir. Si ke ou ta wè nan lavi ou e ke ou wè tout sa w entreprendre, Ou eseye u biznis sa, sa pa mache. Ou eseye nan travay sa, sa pa mache. Ou fè dèzane nan travay la, ou pa janm pran de pwomosyon. Dèfwa menm nan relasyon ke w ye, ke se yon relasyon damitye, ke se yon relasyon santimantal, ou wè anyen pa mache. Nou vin di w konsa ke w ap pèche di movè kote. Wap peche nan move kote an, donk ou gen yon grenn bagay pou fè, se jete filè w la nan lòt bò an. Jete filè a nan lòt bò a vle di kisa? Jete filè a nan lòt bò a vle di ke wap peche bò kote pa w, men w pap peche bò kot pa Bondye. Peche bò kote pa w, se Eseye fè tout efò pa w. Itilize tout strateji pa w, tout konesans ou, kapasite w, tout kontak ou genyen. W ap chèche fè afè pa w. Men, ou pa pèche di kote de Dye, paske w pa chèche konnen volonte Bondye nan sa ke w vle antreprand lan. Lè w ap fè yon bagay, ou dwe an akò avèk Bondye nan sa ke w ap fè an. An akò avèk Bondye pa vle di ke w ret chita yon kote epi Bondye ap regle tout bagay pou ou. Non. Nan Jeremi 10 vèsè 23 a li di, Je sais, O Etènèl, ke le desten de lòm nè pa antre sè men, e ke seli ki marche nè pa le mètre de sè pa. Je sè, ô Etènèl, ke le desten de lòm nè pa antre sè men, e ke selui ki march nè pa le mètre de sè pa, nan Jeremi 10, vèsè 23, Jeremi te di sa. Donk, nou menm k ap viv, nou pa konn anyen de aveni nou, nou pa konn anyen de desten nou, nou pa konnen ki bò Bondye vle ale avèk nou, donk nou pa ka rete pou n deside anyen de lavi nou. Tout sa ke nou ap fè, tout sa nou vle entreprendre, osi piti ke li ye, ou dwe an akor avek Bondye. Ou dwe tann le mo de Dye. Tann le mo de Dye pa vle di ke w ret chita, w kwaze bra w epi w ap tann Bondye non. Ou fè pati pa w, Bondye ap fè pati pa l. Pandan ke w ap fè pati pa w lan, ou tyen aske ou an akor avek Bondye san sa w ap fè kòve. Eseye pran kèlke segond epi revize nan lavi ou kisa ke ou ap eseye antreprandr depi 1 mwa, depi 2 mwa, depi yn ane, depi dèzane e ke w wè l pa janm mache. Se pa malchans ou genyen non. Se pa oblije fè yo fè w sa non. Se paske w ap eseye fè l avèk efò pa w, ak kapasite pa w, ak konesans pa w, avèk kontak ke w genyen, w ap eseye estrateji pa w, anyen p ap janm mache. Poukisa? Nan bò ou jete filè w lan, ou jete l nan movè bò a. Kounye a, m ap envite w pou w kapab jete filè a dan lotre bò. Jete filè a dan lotre bò, se.

e ke ou chèche konnen kisa ke Bondye vle, kisa Bondye di nan dosye sa. Nan Pwovèb 10 vèsè 22, li di, Se la benediksyon de Letènèl ki anrichi. Bondye vle pou nou tout kapab ere, men pou ere, wap ere an Jezi. Si w jis leve yon maten, ou tyen aske pou w ere e ke sa w fè yo pa an akò avèk lavolonte de Dye, ou pap ere. Wi, sou tè a, moun kapab ere. Gen moun ki di, a, tout tan n sou tè a, n pa ka ere. Se fo. Sa pral depann de ki definisyon ke w bay ere. An Kris, nou kapab ere paske labenediksyon de Dye, li anrichi. Ou kapab jwenn richès, men se an Krist. Ou kapab yon pèsòn beni, men se an Krist. E lè se Bondye ki rann ou ere, lè se Bondye ki ba ou de richès, lè sa a, ou p ap kriye apre. Ou p ap gen yon richès pou yon ti tan, ou p ap ere, ou p ap souri pou yon ti tan, men w ap konn sa k rele heureux vrèman men pou sela ou genyen yon premye bagay pou fè se aksepte Kris nan laviw kòm Sauveur d'une part e dezyèmman aksepte Kris nan laviw kòm Maître de l'autre part e si ou deja aksepte Kris nan laviw kòm Sauveur ou genyen kounya pou kapab dakò ke Jésus li se Seigneur